Mwen salye egzateman e chak grenn e zanmi e fidèl ki toujou ap suiv nou e ki toujou ansanm avèk nou. Nou di ou bonswa ou byen bonjou e kòman nou ye. E apre midi a, mwen salye chak grenn moun ki pran plezi ap site non Bondye.

But United States state everywhere ok mwen salye nou trè fò e kòman nou ye mwen envite nou egzatèman toujou abone mwen diw merci chak yon ayisyen abone ansanm avèk chanèl youtube pa nou an e ou detèmine a konbyen ke ou renmen nou ok e ou di wi ou dakò fè sa so avan menm nou demare Mwen diw e kontinye abòne kontinye pataje video nou yo e pa gade video a sèlman sans ke ou pa patajel e sans ke ou pa abòne so nou diw mèsi anpil e pandan ke ou toujou rete fidèl ansanm avèk donk nou konnen pandan plizyè dimanch e nou tap pale egzateman de 5 don ministeryèl yo Donk jodi a nou rive nan pastè e direktè. Donk jodi a n ap pale de pastè e direktè a la fwa. E pa bliye ke nou fè pakou sa, nou fè tout lekti yo nan e, Efezyen chapitre 4 vèsè 11. Se la nou rete sèlman e pou nou te kapab pale yo de senk don ministeryèl yo, ki wòl yo. E Jodi a nap pale w egzakteman de pastè. E pastè, ki wòl yon pastè legliz la? E kestyon sa nap poze. Wòl pastè a egzakteman se pran swen brebi yo. Wol pastè a se pran swen fidèl yo lèm etire brebi an mwen mete fidèl yo pastè se yon bèje kel ye pou moun ki Pate konnen sa se a ou te konnenl but m raplew sa yon pastè se yon bèje wol yon bèje. Se pran swen brebi yo. Wòl bèje a se pran swen brebi yo nan twoupo a. Donk, bèje a, li gen pou li okipe, pran swen brebi yo nan twoupo a. Sètadi ki sa? Sètadi. Pandan ke lap pran swen nan troupo a, li se sèl suveyans li, li la li ap pwoteje brebi sa yo pou okenn bèt sovaj pa vin devore yo, pou okenn moun pa fè yo mal, pou oken malè pa rive yo, paske a la dènye minit li gen yon kont ke l pral rann Avèk kyès li pral rann kont sa? Li pral rann kont avèk Dye. Paske, egzakteman, se sa li gen pou l fè, se misyon pa l, se wòl pa l pou li okipe e pran swen e brebi yo. Ok. Se sa k fè, yon pastè pa gen dwa ap plede pati. Sa Li pa nòmal lòske yon pastè ap plede pati maten midi swa kite legliz ou e vwayaje konse a I pa gen tan pou legliz pal lan donk mwen vin diw sa si ou se pastè Li pa bon ditou pou oblije ap plede pati kite legliz la sèske ou pa byen konnen kòman legliz la fonksyone dèyè do. Pa bliye egzateman wòl ou se pran swen brebi yo. Donk se sa wòl pastè a. E pastè se yon vokasyon ke li ye. Ok, wòl pastè a, pastè a egzateman se yon vokasyon ke li ye. Lè m di yon vokasyon, se pa moun ki mete moun pastè. Sa, m vle atire atansyon anpil moun sou sa. Osé a moun ki gen ide pastè yo. Ou konn ret ou tande moun nan di bon ok mwen gen lide pastè, mwen gen lide pou m vin pastè. Ok, m ka konprann ou renmen pastè, men se pa moun ki mete moun pastè e se pa yon moun ki fè yon moun pastè osi. Pastè a, li se yon vokasyon, li se yon apèl ke li menm li ye. E lè m di pastè a se yon apèl, si nou ta pran egzanp e Jeremi, Dye chwazi misye depi nan vant manman l. Ok? Donk Dye rele l fè apèl ansanm avè l depi nan vant manman l. Se sak fè jodi a menm mwen diw konsa se bagay sa li menm li se yon apèl yon vokasyon ok jodi a gen yon pakèt nèg ki ale nan yon ekòl biblik yo al etidye la pawòl de Dye se a ki ale nan teoloji ok yal etidye la pawòl de Dye e se vre men E sòti yo sòti, yo di bon ok, ban mwen sòti um, tou pastè. Men non, E se sa k fè tou, jodi a ou wè li netman difisil pou wè yon staf jèn gason e soti nan teoloji pou tande yo di bon, ok mwen se yon doktè, mwen se yon e, evanjelis. Donk tout nèg yo ap kouri dèyè pastè eske sa fè sans eske se vre donk se sak fè tou m pap bliye diw sa gen yon pakèt blofè yon pakèt mafya ki bay tèt yo rele pastè Tandiske yo pa gen apèl avèk sa, yo pa gen vokasyon sa lakay yo, yo pa konnen egzatteman kòman pou yo jere yon twoupo, yo pa konnen kòman pou yo jere brebi yo vrèman. Ou konprann? Donk, jodi a tou, w ap wè gen yon pakèt legliz ki chire. Pandan nèg la legliz la, avèk pastè ki, pastè titilè legliz lan, Donk li menm ki gen foli pastè, li oblije chire legliz la konplètman, l pran yon gwoup moun, l ale l moute de pay kokoye, li moute yon prela epi li fè legliz pa l anba l. Donk se konsa majorite jèn gason yo sèvi e jodi a. Ou ka wè nèg la ap preche nan legliz ou byen pwòp e apre sa wè l vini li pran yon gwoup moun li chire l, l ale fè wout li. E kitem diw sa gason e nan lanfè ou prale tou e sa pa fèt pou ap chire legliz la e pastè a dwe egzateman atache avèk legliz li pou ede brebi yo pastè a mwen te di sal pa gen dwa plede pati li dwe atache avèk legliz la pou ede brebi yo avanse spirityèlman. Ok, se yon moun ki la pou l ede brebi yo avanse spirityèlman. Li dwe toujou konnen egzakteman ki sa fidèl yo bezwen, nan ki sa fidèl yo fò, e nan ki sa fidèl yo fèb. Se wòl pastè a sa. Se pastè a ki toujou la dèfwa. W ap gade, li toujou konnen fidèl yo. Yon pastè legliz kwèk pa konn fidèl yo li pa pastè vre se moun kap met may pastè an li toujou konnen fidèl yo e pastè a pa gen dwa pase sou ou sanskel pa baw yon mo dankourajman ok pastè a toujou vle konnen kòman vi spirityèl ou ye kòman ou ye kòman ou prale li paka pase poul pa baw yon ti mo dankourajman. Pastè a se wòl li. Wòl li se ankouraje fidèl la nan aktivite yo. W ap wè pastè a, li toujou ap di kòman sa ye, m pa t wè w dimanch non sa k pase. Ok? Donk sa se wòl pastè a. Men tou, si pastè a pa rete legliz la. Li pa patisipe nan tout aktivite yo e chak dimanch li deyò, li nan lari. Kòman l ap fè konnen ki sa k pase legliz la? Kòman l ap fè konnen ki fidèl ki pa t vin legliz? Oke? Donk, sa a egzakteman, li pa bon lè yon pastè detache l avèk legliz li. Li pa bon ditou lè fidèl yo pa abitye a pastè yo. Jodi a mwen vin diw sa, pastè a egzateman wòl li se e jere legliz la, jere twoupo l byen e apre pou li gen yon kont pou l bay. Banm di, yon pastè li se yon bèje, li gen yon kè bèje. Banm di. Ou banm pran yon egzanp, yon pastè se yon tankou yon manman ki fè pitit. Donk yon manman ki sansiv a pitit. Se pa manman ki prap kap pati kap kite pitit yo a Ayiti, al fè 3 zan aletranje, sanske yo pa konnen koman l viv non. Map pale de yon manman, yon manman ki se manman. Donk yon manman ki konn sa k rele zantray matènèl. So, e pastè sa se konsa ke li fonksyone. Pastè a viv tankou yon papa ki konsakre le zantray patènèl. Li se yon papa. Li atache l avèk pitit li anpil. Li pa dakò pitit li grangou. Li pa dakò pitit li soufri. Donk papa ki se papa tout bon an, se konsa ke li menm li fonksyone. Pastè a, se menm bagay la pou pastè a. Ok? Se menm bagay la. Pou pastè. Donk mwen menm m envite w egzateman e kontinye ou menm ki se yon bon pastè ki gen yon kè sansib pou fidèl ou yo kontinye konsa e kontinye Bondye pap janm sispann beni w. Brèf e n ap pale de bèje e pa se pa bèje am doktè lè n pale de doktè Doktè a nap gade nan 5 don yo e li menm ki vini aprè pastè an selon sa la bib di a e doktè an ki wòl doktè a doktè an li la poul ansegne avèk kapasite sur natirèl yon doktè legliz la Li pa ansenye egzakteman avèk kapasite li menm li genyen, avèk kapasite ke li menm li tal aprann lekòl, ok, avèk eksperyans ke l fè, men se yon moun ki plase e ki la, ki fòme e ki ansenye avèk kapasite surnaturel. Lè li esplike, lè li ansenye avèk kapasite sa a pou l ka esplike dè choz ou menm ou pa ka konprann. Doktè a se pou sa ke l la. Li la pou l fè w konprann dè bagay ou pa t menm ka arive konprann. Se pou sa legliz la, yon legliz pa ka fonksyone san doktè. Non! Yon legliz pa ka ansenye san doktè, fonksyone san doktè, padon. An? Pastè a pa ka fè tout bagay yo vre. Malgre pastè a, li dwe stab legliz li, men pastè a pa ka fè tout bagay. Legliz la dwe gen sa yo rele doktè. Legliz la dwe gen doktè ankò. Legliz la pa ka fonksyone san doktè. Kiyès ki pou ansenye moun ki pa ka konprann yo? Kiyès ki pou fòme egzakteman pwofesè ki pral ansenye nan lekòl dimanch yo? Kiyès ki pou fòme yo? Kiyès ki pral ansenye nan lekòl di dimanch? Pastè a ka fè tout? Legliz la pa ka fonksyone san san doktè. Legliz Kris la dwe mache dan linite. Yon doktè se yon anseyan. Se yon moun mentnan, Dye mete yon kapasite surnaturèl pou l itilize de metòd e de teknik vrèman entèlijamman pou l fè w konprann rapid. E wi w ap konprann paske li pa ansenye avèk kapasite pa l. L ansenye avèk yon kapasite surnaturèl. E. Se sa k fè li enpòtan pou w toujou nan etid yo. Ou menm ki pa t janm konn al nan etid biblik, m envite w pou w toujou al nan etid biblik. Se youn nan pozisyon pou w konprann lapawòl de Dye e w gen plas, ou gen pozisyon pou w poze de kesyon ke ou menm ou an konfizyon ansanm avèk yo. But pafwa ou kapab vrèman confused. about something but I don't know but ou dwe patisipe nan etid yo yon doktè dwe ansenye avèk otorite doktè ki se doktè an li ansenye avèk bokou dotorite lè lap ansenye li fè sa avèk otorite l yo. Li ansenye avèk tout li menm. Poukisa li fè sa? Se paske mentnan, lè doktè a ap ansenye, se pa li menm, pèsonèlman, ki ansenye. Ou pa ka pa konprann lè yon doktè ap ansenye. Tande byen. Ou pa ka pa konprann lè yon doktè ap ansenye. Lè yon doktè ap ansenye ou pa ka pa beni. Ou pa ka pa pa beni lè doktè a ap ansenye. Se sa m vle fè w konprann. Paske doktè a pa pale selon sa l santi. Selon eksperyans li fè, gen yon pakèt blofè ki fè de eksperyans deyò a, de sa yo t aprann lekòl sèlman, epi yo vin la, yo di w konsa, se doktè yo e sanske yo pa menm fè yon jou ap ansenye yon pèp. Konbyen moun ou fòme deja pou bay tèt ou rele doktè? Se fè atansyon tande. Pèp la pa avèg ankò. Doktè sa, vrè doktè a, li la pou l dekòtike lapawòl de Dye. Sa w wè anndan Bib la, li gen pou l dekòtike l ba ou, pou l rann ou konprann. Ou pa janm wè gen moun ki li Labib. But yo pa ka konprann sa yo li a. Men yo bezwen yon moun ki pou rann yo konprann, yon moun ki pou mete yo sou wout lan pou yo kapab arive konprann ki sa labib di. Donk se sa ke l ye wi. Se poutèt sa ou bezwen yon doktè. Legliz la pa ka fonksyone san doktè mesye. Legliz la pa ka fonksyone san evanjelis. Li pa ka fonksyone mesye. Koman nou konprann nap fonksyone yon legliz san doktè ladann. San doktè li pa kapab. Legliz kris la sèvi dan linite. Legliz Kris la li sèvi dan linite. Mwen menm menvite chak grenn moun ki ap tande m la jodi a, si se pastè ou ye, men mwen di ou legliz la pa ka fonksyone san doktè. Silvouplè kite chak moun fè sa yo ka fè. Legliz la, fò m di ou sa byen, Legliz la li gen apot, li gen pwofèt, li gen evanjelis, li gen doktè, men egzateman yo pa bay sa yo valè. Pwoblèm ki pèmèt ou wè legliz yo pa gen, se paske yo pa bay sa yo valè. Yo pa ba yo valè. Yo pa ba yo valè. Men li enpòtan, li enpòtan. Mwen menm jodi a map mande kote 5 don ministeryen yo. Menm si m ta gon kesyon map poze avèk tout pastè yo map mande kote 5 don ministeryen yo. E m konn tande yo di gen kote ti bwa pa grandi anba gwo bwa. Jodi a se sa ki ap pase. Gen yon pakèt legliz otorite yo pa vle mete jèn yo travay. Yo pa vle mete jèn yo travay sa vle di ke pou yo pa gen yon nivo ki avanse ok yo pa gen yon nivo ki avanse mwen menm avan menm male mwen di avèk tout pastè tout lidè legliz ki ap tandem la Mwen envite nou, mwen di nou, mesye, mete jèn yo travay pou nou ka wè talan yo. Si nou pa mete jèn yo travay, nou p ap janm konnen kiyès ki pastè, kiyès ki ap vin pastè, e kiyès ki ap vin doktè, kiyès ki ap vini yon evanjelis. Kòman n ap fè ka retwouve bagay sa yo? Granmoun yo sa lè yo prale? Se jèn yo k ap vini. li enpòtan pou gen doktè anndan legliz la. Mwen envite chak moun e ki ap tande m la mesye fè yon pase men anndan legliz la. Pase men anndan legliz la. Silvouplè, silvouplè, mwen di nou sa, kite chak moun fè sa yo ka fè legliz la. E lè nou kite chak moun fè sa yo ka fè, nou ap gen yon legliz ki mache ase byen. Ke Bondye beni w frè m.